C'est aussi un journaliste qui nous livre parfois ses regards critiques sur la société haïtienne. Ki prensipal faktè istorik e sosyal ki esplike echèk klas politik ayisyèn nan jodi a? M pa panse se echèk klas politik la sèlman. M panse ke nou gen yon sosyete ki fèt avèk revolisyon pi modèn ki fèt nan tan modèn nan, ki anti-kolonyal, anti-esklavajis, anti-rasis. Epi nou gen yon sosyete ki fèt apre, ki li menm vin yon sosyete prèske de kazi apartheid, yon sosyete kareman d'eksplwatasyon e d'eksklizyon, avèk yon leta ki pa janm kontribye nan konstitisyon yon veritab nasyon. Twòp inegalite sosyal, twòp eka, twòp distans. Bagay sa a fonksyone pandan yon tan, peyizani an kanmenm te gen ti mwayen ki fonksyone pandan yon tan, epi ou vin genyen yon pouse revandikatis lakay pèp la, lakay mas yo. e leta avèk sosyete a jan l òganize pa jwenn kijan pou l fè fas a pouse sa. Ou gen de fòs k ap eseye reprime l, ou gen de fòs k ap eseye kache dèyè l pou yo menm yo pran pouvwa a pou yo menm. Ou vin gen yon seri de pratik politik e lakay moun ki nan k ap dirije leta yo e lakay moun ki bezwen dirije leta yo. Ou vin genyen yon sòt de volonte de kontinye yon bagay ki mouri. E m panse se sa n ap viv. M panse se sa n ap viv jodi a. Politik la twòp elwanye l de sosyal la. Li twòp elwanye l de bezwen reyèl moun yo. Li vin tankou yon bagay k ap fonksyone. Bon, ou tande yon seri de diskou politik, ki jan pou w ratache yo a reyalite sosyal la? Nou ap fè bèl teyori, bèl diskou men nou pa janm pati de soufrans reyèl moun k ap soufri le plis yo pou apati de soufrans sa yo nou fon analiz sosyal epi apati de analiz sosyal la nou fè de pwopozisyon politik. Koripsyon omniprezan nan administrasyon piblik la, èske daprè ou menm nan moman sa a nou ta sipoze refòme klas politik ayisyèn nan oubyen ranplase yo otomatikman? Sa m panse ki nesesè se ke gen de gwoup k ap fòme, ki de gwoup de refleksyon, ki de gwoup daksyon, ki de gwoup ki entegre nan kominote moun k ap soufri yo. E anndan gwoup sa yo, pwodui yon panse sosyal e pwodui yon refleksyon politik pou gade kisa n ap fè a peyi a. M pa panse jodi a ke diskou m ap tande yo parapò a ijans mwen wè nan peyi a, keseswa de moun ki di yo de dwat, bon, De tout manyè, m pa kwè janm gon dwat ayisyèn ki pote anyen an tèm de transfòmasyon sosyal pou sosyete a. E ke de moun ki di yo agoch, m wè yo tout se menm diskou politik la y ap kenbe. Sa vle di se yon afè de CPT, ki depase PT, e m panse bagay yo pi pwofon ke sa. Wi fò w diskite de politik pouvwa politik la nan limedya, men odela de sa ou gon refleksyon pi serye pou w fè e m pa wè li M pa wè li fèt. Mwen panse gen yon pwoblèm isit. Mwen di moun yo pè pran risk. Moun yo pè pran risk. Mwen menm, vye zanmi m Michel Soukar, m pa di m dakò a tout sa l ap di, oubyen vye zanmi m Erol Toussaint, m pa di nonplis m dakò a tout sa l ap di. M renmen yon bagay ou jwenn kay nèg sa yo. Nèg la pa pè gon yon sosyete la ki gen pwoblèm k ap kraze, nèg la pa pè eseye pote yon pawòl. Erol chwazi pote l bay etidyan yo ke l travay avè l anpil. Li travay avè yo anpil, Michel chwazi pote l bay gran gran piblik la. Jodi a, gon seri de moun yo a di yo pè pran risk. Yo pè pran risk, gon vye ekspresyon kreyòl yo di w moun nan ap rale ap rale kò l dèyè men ou gen enpresyon gon seri de swadizan entelektyèl nan peyi a y ap rale bouch yo dèyè pou yo pa al di yon pawòl ki konpwomèt yo.